Hey guys sa kap fèt Nou nan lokal la la Nou vin pataje ansanm avèk ou la yon video Nou vin pataje avèk ou de 2 bagay ke ou dwe aplike nan lavi ou si ou vle reyèlman avanse ou gen 2 bagay sa yo m pral di w la la ou dwe aplike yo nan lavi ou nou ka wè m nan lokal la la ba yo m kòmanse tout un petit peu ou konnen kòmansman toujou difisil kòmansman toujou difisil ba yo pa fasil Men kanmenm nou pap bay vag, nap kenbe. Ou menm ki ta renmen gen bèl wòb sa yo la, wap gade la, ou kapab kontakte nou. Dakò? Ou kapab kontakte nou. Gen lòt toujou ki pa la, nap vin mete yo la. Well, m vin pataje 2 bagay ansanm avèk ou la, se Give Entrepreneur ki antre lakay ou, ou konnen depi n parèt la n vin pale de Bondye, biznis, epi lavi ou. Ok, depi w fin met Bondye nan lavi w, pou Bondye ba w sekirite pou l ede w, ou menm ou dwe kòmanse travay Priye pou Bondye kapab aji pou ou. But premye bagay ke ou dwe ou dwe ou dwe ou dwe ou bezwen. M vin di w maten ou pa bezwen yon lafwa. A la fen m pral pale de lafwa. Map map fon map fon map fon map map mennen w wo nan nan nan nan de bagay ke ou bezwen nan lavi w. Map mennen w wo jodi a. Ou pa bezwen sèlman lafwa. Ou bezwen plis ke lafwa, lakonviksyon. Gen anpil moun ki gen lafwa nan lavi a, gen anpil moun ki gen lafwa nan sa y ap fè a, men yo pa gen sa k rele lakonviksyon. Lakonviksyon li bokou, li bokou pli efikas ke lafwa. Gon bann moun ki t ap suiv Jezi Kris, yo te gen lafwa, paske yo te konnen Jezi Kris egziste, yo kwè ke Jezi Kris se Pitit Bondye, yo gen lafwa. Sa se lafwa. Men yo pa gen lakonviksyon. Kon Jezi Kris pwononse pawòl la, tout ale. Men Pyè ret di, Jezi ki di, e nou menm sa n'ap fè? Pyè di, m konvenki ke ou se Senyè, m konvenk. Kisa m vle di pa la? Lè w gon vizyon, lè w gon rèv, lè w gon bagay w'ap reyalize, ou kwè ke l ka reyalize, ou pa bezwen sèlman lafwa, ou bezwen la konviksyon. La konviksyon ap pèmèt ou rete fèm nan kèlkeswa sikonstans. La konviksyon li pèmèt ou gade tèt hot. La konviksyon pèmèt ke ou rete soude nan sa ke ou kwè a. Menm lòske tout moun pa wè pòt de sòti, Men ou konvenki ke, ou kwè ke, ou plis ke kwè, ou konvenki ke sa ou panse a, sa ou di kap reyalize a, lap reyalize, paske la konviksyon la pèmèt ke sa ap reyalize. Ou bezwen la konviksyon. La konviksyon lè wap antre nan yon biznis, la konviksyon lè wap antre nan yon travay, la konviksyon lè w gen yon rèv pou l reyalize, la konviksyon. Maten l pa reyalize, a midi lap reyalize. A midi l pa reyalize, aswè lap reyalize. Aswè l pa reyalize, demen menm jan ankò. La conviction. Chak jou ou ap fè apèl avè l. Par la fwa, paske la fwa yo di li fè, li fè, li fè, li fè veni a legzistans de bagay ki pat egziste. La fwa fè apèl a legzistans de choz ki n'egziste pa. Sa vle di ke ou bezwen sa k rele la konviksyon ki pèmèt ke ou rete fèm. Dezyèm bagay m'ap di w la la, petèt sa pral fwape w. Konsyans, ou manke konsyans. Ou menm kap gade video sa ou mank anpil konsyans. Chaj yo toujou pran chaj yo, mete sou moun, mete sou fanmi ou, mete sou mwen menm si m pa tèl bagay se fanmi m, si m pa tèl, mwen menm map di yon bagay, wè mwen menm Givenson, m pa kwè nan mond lan, se pa mwen menm ki soti nan fanmi ki pi ba dan le mond. Gen moun ki konn di Givenson ou rabese tèt ou twòp, non m pa rabese tèt mwen. Jis ap moutre w ke si mwen menm map batay ak lavi toujou, se ke ou menm ou ka batay tou. Si mwen menm m kanpe pou m batay, ou menm ou ka kanpe pou batay. Se pa yon chans ki mete m la, se batay. Se pa yon chans ki fè m vivan la, se yon gras ke Bondye fè m mwen vivan. Men m batay pou m kapab kanpe devan lavi. Ou menm, ou bezwen konsyans. Ou bezwen konsyan ke nan fanmi sa w sòti a la, si w pa travay, si w pa lite, w ap pase menm jan avèk ansyen yo. Ou bezwen konsyan ke, kèt, sa w konnen nan fanmi sa m sòti la ban m repanse lavi m. Ou bezwen konsyan ke nan laj ou ye la ou pa ka nan 3, 4 mennaj ankò. Si w vle gen yon demen meyè. Imajine w, m te m te di sa nan yon videyo, yon nèg ki vle kèlke choz. Nèg la vle kèlke choz nan lavi l, nan laj li ye la, li toujou ap mennen 2, 3, 4, 5 fanm. Epi 3 ladan yo gwòs pou ou. Ki sa w ap fè? Ou al di e chans ou pa gen? Ou p gen chans monchè, ou gen 3 fanm gwòs monchè. Pa gen moun ki gen fou. Pase w gen moun ki ta renmen gen yon pitit yo pa gen l. Ou gen chans. But se ou ou pa gen konsyans. Se pa chans pa gen ou pa gen konsyans. Ou pa gen konsyans ke pou di kèt. Se si fanm sa ansent pou mwen menm la vi m tou fini. Kounya pou pran desizyon pou di kèt. M fon kanpe avèk bagay sa. Paske la bible di yon tan pou chak choz. Gon moman ou tap fè jènjan. Gon moman ki rive nan lavi ou lè lavi a parèt serye anfas ou. Ou dwe chanje fizi depòl. Gon moman ou tap jwe nan lavi. Gon moman k rive ou dwe pran bagay yo oserye. Ou menm jèn fi k ap jwe, gon moman k rive ou pa ka ap jwe ankò. Ou dwe pran lavi ou, avni ou oserye. Sinon, w ap pase mal menm jan avèk ansyen yo. Ou bezwen sa k rele konsyans. Ou bezwen konsyans, wi. Ou bezwen konsyans pou w kapab avanse nan lavi ou. Ou bezwen anpil konfyans, anpil konviksyon. Ou bezwen konsyan tou. Nan fanmi m sòti la, si m pa foure pye m nan dlo, ebyen bagay la p ap bon pou mwen. Monchè, ou konnen, si m pa fè tèl bagay mèt la, si m pa al aprann yon bagay, li p ap bon pou mwen non. Jan m wè, jan m wè bagay yo prale la. Monchè, si m pa, si m pa antre nan tèl bagay, li p ap bon pou mwen non. Monchè, si m pa, si m pa diminye nan depans mwen, li p ap bon pou mwen non. Monchè, si m pa panse a demen m, li p ap bon pou mwen. Ou bezwen konsyan, konsyantize w de sa. Ou bezwen konsyan ke si tèl bagay ka sòti deyò se paske ou te esplike moun li vizyon yo. Sispann pran konsyans pou sispann pataje yo ak moun. I love you guy, Guy Entrepreneur. Nou konnen m renmen nou anpil. Kenbe fèm. Pa lage n ap toujou pote konsèy pou ou sou biznis, sou lavi. Pa bliye met Jezi nan lavi w. To ou ta Jezi Kris ap retounen. Jezi Kris pa lwen retounen. Li di lè nou tande tout bagay sa yo, dans le monde, bri de gè, lòt bagay, li pa lwen. Jezi pa lwen retounen, m renmen nou anpil. Pandan n ap prepare le retou de Jezi Kris, nan syèl la gen lò, gen dyaman, ann kòmanse wè si n te ka viv yo sou tè a lè n rive nan syèl la pou n pa etone. I love you.